Theriel Thelus Theriel Thelus ki se e pitit nèg yo rele Rony Colin, Rony Sermo pa Rony Colin, Rony Sermo li vin Rony Colin avan yo te jije Rony Colin Lè sa l te rele Rony Sermon. Lè yo fin jije Rony Colin pou vòlè bèf a vòlè kochon, li vin chanje non l de Rony Sermon, li vin Rony Colin. M tande Theriel Thelus bay tèt li yon dimansyon. Nèg yo fin met ansanm yo touye Carl Dieudonné, pèsonn pa janm poze l okenn kesyon, epi kounye a Theriel Thelus fè konprann tout sa l ap di yo se de bagay pou moun pran pou sa l pa ye. Men kay kote radyo Rony Colin ye a, se vòlè l vòlè kay la. Mwen menm m gen plizyè dosye m ap pouswiv Rony Colin pou vòl de teren nan Kwadèboukè. Rony Colin, manman Rony Colin t ap vann kafe bò legliz Bon Repo, Bon Repo, legliz Batis Bon Repo. Rony Colin t avèk yon fanm, fanm nan itilize Rony Colin nan mache vòlè bèf, vòlè kochon leswa. Yo pral arete Rony Colin, komisè ki jije Rony Colin an, li panko mouri, li pa mouri li la. Or vwala ke Theriel Thelus fè tèt li pase pou bagay, pou ta ki moun l ap travay, l ap travay a yon vòlè kochon. Eske Theriel Thelus se pa manje vòlè k ap grandi l, ki fè gòj li jan l ye a? Paske Theriel Thelus gentan pran mesye pa m yo, pou l fè mesye yo pase pou sa l pa ye, Theriel Thelus gentan di ke lapolis jwenn manchèt, jile pa bal, kouto, eksetera, eksetera. Li gentan di, m pa ka di w si se dèyè bòz Rony li ye, kòman Theriel ka pale avèk osi dawogans alòske bòs li, papa l, patwon l, se yon vòlè kochon. Ki, lè m di vòlè kochon. Ki kote pa kwonikolen te kase a ye? Se nan do kay jeneral Henri Namphy, ri Lavwa 60. Se la pak bèt la te ye. Lè sa a, li t ap vann kochon, li t ap vann vyann, yo t ap vann vyann nan mache Bon Repo. Yo jije l, lè yo fin jije l, y al kache Leyogàn. Lè Rony Colin rive Leyogàn an Rony sèmon, lè l ap tounen pou l vin kandida Pòtoprens, Li vin Rony Colin. Rony Colin an kounye a gen plis pase 600 ka otè tan Kwadèboukè. Rony Colin te youn nan nèg ki gen pi gwo gang avèk Theriel Thelus. Nèg yo fon mouvman avèk 400 mawozo e m ap raple nou, lè lapolis t ap nan kat batay peyi lòk, Al pase tout deklarasyon, tout emisyon, tande wo, tande pitit adoptif Rony Colin an. Paske papa Theriel Thelus ki se Rony Colin, c'est un, c'est un voleur. Or li menm kay kote radio Zenith ye a, son kay Rony Colin vòlè. Radio Tele Zenith, Se yon radyo Rony Colin vòlè nan men yon dam, se te, se te, mèt radyo a se CTH, Centrale Autonome des Travailleurs Haïtiens. Or voilà que se nonm sa a depi yo arete yon moun, pou l ka fè buzz, pou l ka fè view, ebyen li gen tan chèche yon ansanm de etikèt li mete sou moun nan. Poutan, kiyès ki t ap kowòdone? 400 mawozo nan kwadèboukè avan sa se te sdp sdp mete avèk rony colin lè sdp ale pou kraze yo fè apèl a rony colin bòs sdp pou vin chita pou wè kòman yo ka rekonstwi sdp paske yo rann kont sdp te fin kraze paka mete moun deyò. Men lè sa se te Rony Colin avèk Theriel Thelus ki te nan kominikasyon ak tout nèg yo. Ki sa nèg yo vini pa yo fè? Kounye a yo pran pòz yo pete goug avèk nèg 4 sa Mawozo pou ke lemond pa gen rega sou yo. Nou panse pandan peyi lò pa t gon relasyon yon etwat kolaborasyon ant 4 sa Mawozo e Rony Colin, nou panse radyo Zenith t ap rete kote li a pou l ap fonksyone jan l ap fonksyone a? Ditou pa! M vin di a Rony Sermeau alyas Colin, rele pitit gason n nan Theriel Thelus, di Theriel Thelus pou mwen lajan l ap manje yo se lajan volè. Pou l pran prekosyon pou l pa nan pale de pale volè mal, paske l ka gonfle. Paske yon volè ka anpwazone yon manje bay Rony Colin epi Rony Colin al bay pitit li manje epi fyèl li pete. Paske, m ap di maten an, Gon konba la kap mennen. Konba kap mennen an se konbat tout moun ki debyen epi pèmèt vwayou pran elan, pèmèt denglendo, bandi, paske nèg sèjousi yo doubyen, depi ou gen lajan ou ka fè tout bagay. Ebyen nou vini maten an pou nou te pote klarifikasyon sa. Pou sa se pou Rony Colin ansanm avèk Theriel Thelus Epi map di Theriel Thelus pa janm oze pèmèt li site non Pierre Simon Georges ak Rosemond Jean paske nou menm nou se 2 moun ki bay ki bay tèt nou doktrin ki se etik nou pa nou pa janm aksepte patisipe nan de bagay ki pa sa poukisa paske nou kwè si nap pale fòk gen moun kap gade nou fòk se nou k pwojektè a dezyèm bagay nou vle di.